E André Michel ak manman w. Se tande m tande zwazo pa konn al met pijon deyò nan kalòj oubyen zwazo pa konn al bat pijon nan kalòj li. E pa tout tan non sa se yon reyalite. M ap tande e gade André Michel k ap pran bwa kale sou Maten deba. Mesye, menm si n wè pèp la rete la wè l poko vle leve kanpe, e pa konnen l pa konn kiyès ki ènmi l non. André Michel pran bwa kale pou listwa, bagay li p ap janm bliye. Nan emisyon maten deba wap dakò avèm, emisyon maten deba se prèske menm nèg yo, nèg sa yo, yo pat kont opozisyon. Ou konprann? Yo pat kont aksyon André Michel yo. Yo pat kont aksyon yon seri de nèg kap ki tap mennen nan peyi a la pou destabilize peyi a, wap dakò avèm sou sa. Donk sa vle di, si André Michel al patisipe nan emisyon maten deba, donk se lakay li l ye. A monchè, Map tann yon seri oditè Map tann yon seri de moun ki rele nan emisyon sa yo Woo moun yo pa mezire pawòl yo On dirè moun yo tap tann Se menm jan yo konn fè pou mwen la tou wi Hehehehe Menm jan ou wè dèfwa nan emisyon m lè m pase vwa Andre Michel ou wè w fache ou estomake a Apa se konsa l ye tou pou lòt kote yo M te panse e lakay mwen la sèlman l te ye konsa kòm etan mwen m pa janm nan André Michel la m panse fanatik k ap swiv mwen yo se sa k fè yo pa vle wè André Michel enben gen lòt kote se menm jan l ye tou sa eksplike yon pakèt bagay zanmi entènot pèp la konnen pèp la tande pèp la wè pèp la gen kontwòl aksyon malonèt yon bann nèg poze anndan peyi a e l di plu jamè gen aksyon ki pa dwe janm repete ankò anndan peyi a. Rete konekte ansanm avèk nou la zanmi entènot. M pral pote imaj ba ou la. Ki bagay m pral pot ba ou la? Ohh! Pèp la manje gèp panyòl mwen di w. Gen nèg ki antre sen mèt senkant yo, gen nèg ki antre a yon ti chèz dodin wi lakay manman Andre Michel yo chita wi. Gen nèg se tout salon an yo pran yo antre. Bagay sa yo m pa ka kenbe yo pou kont mwen, fòk m pote l ba ou. Kòman nou ye? M kontan antre lakay nou. Se toujou avèk menm plezi a, jan w konnen l deja zanmi entènot. Nou rantre lakay yo, nou pral gade ansanm kòman sa ye. Esdras Fils-Aimé ou ankò Esdras F. Aimé, donk se konsa chanèl la rele. Otomatikman w tonbe la, ou konn sa pou fè a deja, ou konn devwa w deja. Se aktive klòch notifikasyon an, donk w ap abone epi w ap pataje nan kominote fè yon lòt zanmi, konprann tout zanmi ke ou genyen, lage l nan inbox yo, ou pa bezwen konnen ki kote l ap tonbe, lage l, paske sa a, se senbòl batay la. Mèsi a tout zanmi k toujou di Esdras monchè pa enkyete w nou fè travay la, nou mennen batay la, nou fè ase pa gen pwoblèm, rete konekte ansanm avèk nou, paske ou konnen deja depi nou la, enben se senbòl enfòmasyon, analiz tout sa k ap pase yo, w ap konnen yo trè byen, E nou menm, nou p ap moleste n ap pote yo ba ou la, pwen pa pwen, detay pa detay, e fraz pa fraz, n ap pote yo ba ou zanmi entènot. San pale anpil, nou pral fè w tande, m di w s on bwa kale pou listwa, men tande Michel pran la a. Ok paske misye ap patisipe nan maten deba dabò tout bagay yo te byen kòmanse paske André Michel di li menm li ap gen pou l dirije peyi a tande misye di l ap gen pou l dirije peyi a etsetera m pral fè w tande ou wè la misye alèz mèt André Michel ap gen pou l dirije peyi a la misye alèz misye alèz e fè m konfyans menm si gen anpil moun k ap fè tapaj ki gen sa apre moun te anonse kandidati l a la prezidans patizan Martelly k ap joure mèt André Michel ap gen pou l dirije peyi a e lè sa fèt

Ou se youn nan moun, se yon erreur de la nature ou ye men pèp la pap janm swete genyen w monchè. Nan ki konfyolo, nan ki kole dèyè pèp la ta ye ansanm avèk ou, pou pèp la ta santi l konfòtab avèk ou menm an konpayi l non monchè. Wap gen pou dirije peyi a, si le pèp le ve, si le pèp le souwèt, ki bò, nan ki peyi? Peyi ou fin kraze a, An ou te konnen wap vin dirije peyi a epi ou te mande moun pou redwi peyi a an sann ou te di moun pou ke pou yo ta met Jovenel prezidan ou ta pito redwi peyi a an sann donk sa vle di sou sann nan ou pral dirije peyi a e nan sann nan nou ye la wi e sann yo pral dirije a di m non ebyen mon frè pèp la pa vle e pèp la pap janm vle w epi m ba w garanti sa menm kazèk ou pap ka ye andan peyi sa. Ou ka toujou vòlò eleksyon. Ou ka toujou, yon tranzisyon ap fèt la, yon pike kole, ou ka toujou foure kò w tou menm jan ak lòt yo. Ou pran yon bagay paske se sa nou fè. Men, kanta panse w gen yon popilarite ki ka pèmèt, ki ka fasilite w pran pouvwa anndan peyi a monchè detwonpe w. Detwonpe w. E pa gen okenn fason w ap ka pran pouvwa anndan peyi sa la. Si se pa vòlò vòlè, si se pa tranzisyon. Si se pa sa kap pase la yo. Oh si le peuple le veut, si le peuple le souhaite non monchè, pèp la pa vle l pa swete l. Sa se modèl enègimèntan kou ou se tip de moun ki pou ale nan poubèl de listwa. Modèl moun tankou w se moun pou yo mete sou la plas piblik. Yo manje w ti moso ti moso. Eske pèp la sonje sa w fè. Pèp la sonje modèl aksyon w yo. Pèp la sonje aksyon malonèt ou abitye koze anndan peyi a. Pèp la konnen, pèp la sonje yo. Kounye a w panse avèk pèp sa a. Ou fè l fè twa mwa peyi lòk, twa mwa l pa ka voye pitit li lekòl. W ap badijonnen lekòl ak poupou. W ap badijonnen le parlement symbole de la fierte et dignite. W ap badijonnen l ak poupou. Epi kounye a la, ou di m si pèp sa a vle. Ki pèp ki pral vle a? Bòdè de twonpo tande, pèp la pap janm vle, pèp la pap janm dakò ok. Si ayisyen yo akonpayem sipòtem map fè on dirijan extraordinaire pou ayiti. A la peyi pa ta gen chans pou n ta gade nou wè un bon maten se André Michel ki gen echap prezidansyèl li sou li k ap prete sèman pou n ta wè un bon maten se André Michel pa bliye non msye di pawòl sa deja a plizyè repriz avèk zanmi vòlò parèy li Assad Volcy. Nan emisyon Lakay Assad Volcy, msye te kanpe l di li menm l ap gen pou l dirije Ayiti kanmenm e anpil moun k ap atake l se paske yo konnen l ap gen pou l dirije Ayiti. Ki bò menm? Nan ki peyi? Ki peyi? Andre Michel non monchè. Pakont, li ka jwenn yon antant avèk blan an paske sonje m toujou di w, modèl moun blan ap enpoze w, e pa sigjere non, ap enpoze w pou vin dirije peyi a, se moun k ap toujou aksepte pou fè sa l vle a. Andre Michèl pa fè pati de moun ki pral enpoze oubyen opoze avèk sa blan vle, okontrè. Kwè toutan misye ap bat bravo pou gon fòs etranjè ki vin la an Ayiti, li di w se pou kraze gang, manti! Fòs miltinasyonal vini yo fè konbyen tan la? Anyen pa regle. Minustah te vini yo fè konbyen ane la? Anyen pa regle. Kounye a w panse en yon fòs pral vin la li pral ede n rezoud non monchè fòs la pral vini li pral rezoud sa l bezwen rezoud li pral regle pwoblèm pa l men e pa pwoblèm pèp ayisyen an l pral regle kounye a lè yon moun kanpe w ap bat bravo lè yon moun kanpe w ap montre m ke kòmsi e ou ou ou kanpe dèyè lide pou ke yon fòs etranjè ki antre ann Ayiti m di dezole ou pa tip de moun pou m bay kowòm ou pa tip de moun pou m akonpanye nan okenn batay paske w pa gen potansyalite pou sa, ou pa gen kredibilite pou sa, ou pa gen moral pou sa. Kounye a m pral fè n tande, m pral fè n tande, kote oditè ap fè bwa kale pou André Michel, mezanmi, m pa ta ka pa pote l ba ou. M pa konn konbyen nan nou k rive la a, èske n toujou la, nou menm ki la fè m yon ti sin, montre m ke nou la, pou m fè n tande yon bwa kale istorik André Michel pran nan kad patisipasyon l nan emisyon Maten Deba avèk Louko Desir. Tande byen, fèmen zòrèy ou gen bagay si w tande l dezole e pa mwen menm ki di l e pa nan bouch mwen w ap tande l non ok e pa nan bouch mwen w ap tande l men se moun yo ki di l moun yo jwenn pawòl la paske lè y ap gade yon nèg tankou André Michel yo pa wè l sanble yon moun kòmsi yo ka kleman ansanm avèk li e se pou sa yo lage 2 gidon nan kòl ann tande. E André Michel ak manmanw. Anne nou pati.
Rèv ou di w gen pou Ayiti a eksplike nou kòman w pral fè l paske w pa t janm te gen rèv pou Ayiti. Epi pou m repete sa premye moun nan di a, bèl kou nan manman w. Pou emisyon sa gen gwosè ekout sa ok yon emisyon si tèlman prize vrèman prize. Ou se youn nan nèg ki remoute w monchè m pa gen mo pou ou epi pou yon bon jou ou pran nou kraze l nèt la ou santi w alèz ou bon menm alò pa konpòteman m wè ki nèg ou ye pou gen tout moun sa yo t fin kwè nan ou yon bon maten ou pran nou kraze l André Michel louco. Paske gwo lè gwo oditè ki rele m pou l di m pou l di m menm bagay la. Èske se menm oditè? M pa kwè e menm moun nan. Oditè a rele m, li pran san l pou l esplike m, Esdras monchè, je te salue, et cetera, m renmen travay w ap fè, w ap fè yon bon travay, m di mèsi. Li di, Esdras, ou genlè pa konn enpòtans emisyon w nan. M di, a m pa ka pa konn enpòtans li, bon e mwen k fè l. Li di, Esdras, ou pa konn enpòtans show w la. Ou pa konn konbyen moun ki renmen emisyon w nan. Ou pa konn konbyen moun kap gade w moun serye kap gade w map tande zanmi an avèk apeti Mesye Esdras pou yon bèl emisyon konsa ki gen moun serye konsa kap swiv li epi ou soti pou w kraze emisyon an m di kòman kisa m fè mezanmi èske m joure èske m di betiz li di pou pran yon moun tankou Jak Sovè Jan Jakito ou vin bal pale nan emisyon w lan m di bon m mouri frèt m mouri frèt. Li di ou pa konn Jacques Sauveur Jean, mwen menm mwen konn Jacques Sauveur Jean, m ka pale w de kiyès ki Jacques Sauveur Jean. Li di si ou sansib pou cho w la, pa kite modèl moun sa yo, modèl bagay sa yo, pale sou li ankò. Wè asè mo, asè mo mwen pe, m pa di anyen. M pa di anyen. Paske m santi kèlke pa, zanmi an santi l gen rezon. Li chita nan rezon l, rezon l nan 2 pla men l. Ann kontinye pase janm diw la son bwa kale istorik Remy Michel ap pran la. Fèm te ka di plis wi pase e wè m di Remy Michel pase m non non m pa konn misye pase m m konn misye depi lè l te prezidan gwoup Eva Biral la montagne ak mèl m pa konn misye pase m ok.

M pa vle n kite emisyon m nan non mwen, m pa vle n kite emisyon m nan poutèt André Michel. Dayè se montre m ap montre w modèl bwa kale misye pran an. Misye pran yon bwa kale istorik! Se sa pou n kòmanse fè yo. Se sa menm pou n fè yo wi. Tout kote yo rive, bat tenèb nan dèyè yo, bat chal bare dèyè yo. Yo pa moun! Sa yo pa moun. Yo pa merite w kòm pèp. Paske m kwè gon adaj ki di, Le pèp a lè dirijan ki l le merit. E pa sa a yo n merite. Mon dè lenèrgimèn tankou Andre Michèl. E pa tip de bagay sa yo. Moun tankou Moyiz Janchal, Klod Jozèf. E pa sa a yo vre nou nesesite. E pa yo n merite. Nou merite mye ke sa. Enben, zanmi yo pa met dlo nan bouch yo, yo pa lalwa nan tèt Andre Michel. Louko monchè franchman sam ta di a epa nou sou radyo m pap di plis. Mèsi nèg pa m konprann ou ok men pa bliye ok pa bliye yon radyo son zouti li ye nan yon peyi e djòb nap fè a nap fè yon djòb de jounalist. E se sa pou nou aprann fè. An 87, nou te nou deside mete yon gwoup de moun deyò ki te makout nan peyi a avèk emosyon. Ò makout yo se te Ayisyen yo te ye. Gen pil moun tou pou n ap pale de. Anben e pa l la maten an, pa l avè l. Menm jan n ap envite Pyè Esperyans tou pou l vin la, l vin pale, pou l reponn kesyon. Anben y ap pale avè l ou anpeche yo pale avè l. Men pa lalwa nan tèt misye la a. Y ap antre nan marenn li, pran ti chèz Dodin rantre enstale nan bann granmoun li epi w pa dakò menm sa k pase. Bon bon w di moun yo pale avè l men y ap pale avè l epi w pa dakò. Mwen menm mwen menm si m ap lè m ap fè l si m ap fè yon live moun rele mwen menm nenpòt kalite betiz ou vle di nèg sa yo dezole paske mwen konprann se fristrasyon w. Ou pa ka ou pa jwenn moun nan anfas pou met men nan kòlèt li enben w ap pale avè l ann ayisyen. Don dezole. M pa modèl moun ki pral bloke w la non. M pral modèl moun, m pa modèl moun ki pral anpeche w la non, m pa modèl moun ki pral mande w kòmsi non monchè kalme w e retire un peu kòmsi pa di sa w vle di, dezole. Bon mwen menm ki dèyè mikwo a m santi sa m ta di nèg sa yo mwen menm fòk s anfas yo pou m ta ye pou m ap di yo li. Epi kounye a w panse m pral bloke yon fanatik ki anvi pale, degaje konsyans ou. Tout sa w anvi di se pou w di l paske nèg sa yo merite plis ke sa toujou okontrè. Yo fin kraze yon peyi nan men w, yo detui yon peyi nan men w, yo sakaje yon peyi, yo lapide yon peyi nan men w konsa, epi kounye a yo met nan tèt yo pral kwaze bra ou ap gade yo? Sou ki baz, sou ki kritè ou pral gade yo a la? Poukisa André Michel fè pati de moun ki kraze peyi a, fòk nou di bagay la egzakteman jan l ye a? André Michel antre nan yon sèk trè fème de moun ki met Ayiti nan eta l ye la, kot sa n pa ka di a la? Kounya la, si Ayisyen deside pale avèk misye avèk dè mo fò, avèk dè mo Zayisyen, pa gen anyen m ap di, m p ap anpeche moun yo pale, paske moun yo se fristrasyon yo y ap degaje. Le karma existe. E le ka d'André Michel e plizyè lòt, se pi gwo egzanp karma m wè m ap viv an Ayiti. E sa k fè m toujou di yon moun, pran anpil prekosyon lè w ap sipòte yon lidè. Paske nèg isit chanje pawòl. Gen pozisyon nèg yo genyen, se an fonksyon de pòs ke yo pral okipe yo gen pozisyon an. Ann kanpe la a, m te kontan ansanm avè w. Pa gen blag, ay non men bwa kale n ap bay nèg isit. Esdras F. Aimé, Esdras Fils Aimé, ou konn sa deja, se non chanèl la. Aktive klòch notifikasyon ou menm ki poko fè sa, mwen envite w fè sa, ok. Ann avanse ansanm avèk mwen, ann avanse. Nou dwe avanse a yn vitès ou yn wot entansite. pou n ka rive atenn somè a, pou n ka rive atenn apoje a, pou n ka rive atenn maksimòm de moun nou vle atenn nan e fòk nou atenn li. Rete konekte ansanm avèk nou, enfòmasyon pa kanpe nan espas sa la ok. Bwa kale pou tout moun ki pa fè respè yo, pase nou menm nou pa mare nan pye tab pèsòn nou toujou di sa. Ok M salye tout zanmi, tout fanatik nou yo Zanmi k toujou rete fidèl ansanm avèk nou yo Ki pap janm lage nou E yo di nou pap lage nou Enben pa gen pwoblèm Nou menm tou n pap lage w Babay tout moun Ann gade pozitivite nou Ayiti a dwe chanje Li pap rete jan l ye la N ap kwaze pwochènman Tchaw